Pèp Kanperen pa an sekirite, li moun la aktyèlman ye swa yo fè pitit, men yo pa ka jwenn swen, kiyès moun pou ki vin ba nou swen? Otorite yo sere li yo pa bay li, y ap bay li an kachèt tout nan nwit yeswa. Sa ap rive paske otorite yo menm se se e chèf parèy yo yo konnen, yo pa konn malèrèz nan lari a k ap pase mizè a. Ankò yn fwa nou salye chak grenn moun ki toujou ap swiv nou, chak grenn sila ki toujou rete konekte ansanm avèk medyawoliplis ki. A tout anmwe datcom, medya entènasyonal ki toujou la pou pote ba ou tout detay sou sa ki gen rapò avèk depatman Sid la. Ebyen pou jodi a la, nou twouve nou egzakteman devan La Ravine. Nou konnen La Ravine se yon espas, e se isi kote n ap gade a se La Ravine du Sud, se pi gwo ravine Sid la genyen. Aprè tranbleman de tè ki te fin fèt 14 dawout ki sot pase a la, Dlo a te seche, pa t gen dlo, te sèlman gen yon espas ki rele Brat Gòch ki te konn bay yon ti dlo. Men, apre tranbleman de tè a, dlo laravin li menm li te stoke yon kote, kote de mòn te kontre epi dlo a te stoke pa dèyè mòn nan, li te pèmèt ke te vin gen yon baraj. Baraj sa a li menm. ki te pèmèt ke dlo a pat ka sikile jan pou ta sipoze sikile a, ebyen maten an la a nou kapab di w moun yo yo menm yo la ravin y ap eseye wè kòman yo kapab peche. Rezon paske jodi a la pèch la fèt yon lòt fason. Se premye fwa nou menm nou pral viv sa, pèch la fèt yon lòt fason kote ke. Moun yo se a panye yap peche pwason nan moman ke nap pale la, e rezon pase pwason yo menm ki te twouve yo, nou kapab wè, pwason yo menm ki te twouve yo e nan rivyè sa a ki eklate a ebyen dlo a rale a tout pwason yo. Men se konsa. Zanmi pam kòman nèg ye? Bon e ou sou Olympus Media e ki deplase pou n travay sou pwojè e tranbleman de tè nan Kanperen. Alò fon ti pale avè nou. Kòm nou wè a pa nye w nan dlo a, esplike nou kisa w ap fè la a. Bon, n ap peche pwason an an menm tan la pandan dlo a ap desann la n ap peche yon ti pwason la. Non nou pa tande non, nou pa tande non. N ap peche yon ti pwason la, dlo desann n ap peche pwason. Ok, men dlo.
Pwason kite dlo a, y ap sot deyò. Ok, men dlo sa nou konnen dlo sa ki danje ke l ye pa rapò avèk a fòs l ap desann la, èske nou menm nou pa pè dlo a? Bon, dlo a danje se vre men nou oblije n kanpe akote dlo a la pase kote n kanpe a la li p ap fè nou anyen. Bagay n abitye avè l. Nou gentan pran anpil pwason? Wi, m gentan pran anpil.
Ok, nou kapab moutre nou pwason ke n pran yo, silvouplè? Vwala. Ok. Sa a se pwason ke moun yo deja kenbe nan rivyè a. E, madam, fon ti pale avè nou non. Pwason sa yo, ou te nan kenbe yo tou? Wi. Ok. Kòman nou fè pou nou kenbe yo? Ki strateji nou anplwaye? Kenbe yo alamen.
Pa seme, pa se panye.
Ok. Se sel pwason nou jwenn? Sel pwason, avek bwa.
Avek bwa. Menou, menou, menou. Ok, pwopes.
Men, nou wè nou antre timoun. Kwi bich, kwi bich. Nou wè nou antre timoun nan dlo a, li pa yon pwoblem pou timoun yo. Nou wè rivye ap desann timoun bò dlo a. Nou pa pè? Nou pa pè. Ok. Fidel nou yo ki toujou ap swiv nou, ki toujou rete konekte ansanm avek Oliplis Media. Nou nan lakou Kanperen, egzakteman nan Laravin. E nou wè dlo sa li menm nan gade yè nan live lan, dlo sa li menm ki te stoke, ki pat ka desann pa rapò avèk mòn nan li menm ki te kontre anlè a ki te fè dlo a pat ka desann. Ebyen jodi a la dlo a li menm, m kapab di maten an dlo a anvayi pa rapò avèk siklòn nan ki te anonse jan sa te deja di a. Nou ka wè bwa k ap desann. Nou ka gade byen pou nou wè. Vwala se konsa sa ye. E nou menm nap pito viv koman moun yo ap peche. Non lot fason pou maten an la. Pa bliye ou sou Oliplismedia, anmwedat.com e 2 medya entènasyonal ki toujou. Fò viv bagay yo kèlkeswa kote yo ye, jan yo ye a, ebyen nou menm nou la a nan La Ravine du Sud pou n pèmèt ou viv kòman sa ye, kòman moun yo menm y ap distrè yo, kòman y ap peche, y ap chache lavi nan dlo sa a k ap desann nan. Men nou konnen lè dlo ap desann konsa, dèfwa li konn pote lò, nou pa janm jwenn ti lò lè n ap peche konsa?

Nou ta mande dirijan yo pase wè nou la pote ti bagay pote sòs pou nou manje, dlo, avèk yon bon tenten pou nou la pou nou ka ranje yon kote pou nou dòmi. Nou pa gen manje, nou pa gen dlo, nou pa gen dlo, nou pa gen manje pou nou manje, yè swa nou sou plas la, nou bezwen yon ti dlo pou nou bwè nou pa ka jwenn yon ti tak dlo pou nou bwè. M ta swete pou leta, tout moun mete men nan men pou nou jwenn manje pou nou manje, pou nou jwenn dlo, pou nou jwenn tant. Paske yo di si goudou goudou a pase, nou ka mouri, nou pa ka rete anba kay, dal, beton, tout kay nou kraze. M ta swete pou leta ayisyen, kòm nou pa gen prezidan, prezidan Jovenel mouri, e m ta swete pou lòt peyi yo, Ozetazini, lòt peyi yo, ta vizite nou tout nou menm ayisyen. Paske nou pa nan byen. E nan gen moun yo mouye e nan lapli a yo rete. Yo pè lapli a mouye yo yeswa, yo pa gen tant. Pèp Kanperen pa an sekirite, li pa an fonksyone e nou tout ti jèn genyen, gen timoun ki gen 3 zan, gen timoun ki gen 2 zan, gen timoun ki gen 1 nan, gen timoun ki gen 3 mwa ki fèt, gen manman pitit la, gen moun la aktyèlman yeswa yo fè pitit. Men yo pa ka jwenn swen, kiyès moun pou ki vin ba nou swen? Nou pa ki jwenn pèsòn vin ba nou swen, vin pale avè nou. Men senpleman, e manje a vini, èd la vini depi lòt jou, li vini depi yè, li nan yon komisarya, pa gen yon moun menm E depi yè pèp kanpe ran grangou yo pa bay li, yo sere li yo pa bay li. Moun kraze m pa gen kay. M avèk m avèk tèt timoun e nan lari a m ye. M ap mache dòmi kay anba galri ka moun. Deswa lapli mouye m anpil. Kay mwen m kraze nèt kote ke m wete yon sèl grenn blòk m pa ka al anba l paske l gentan fele deja. E nan lari m ap dòmi. M pa al manje m ba timoun yo, m pa ka sòti, m pa gen kote pou m fè. Map pase li dan lari a, m bay tout kabann mwen, tout kraze ki pa fè pou kraze, m bay veso lakay mwen, men pou yo bat timoun yo manje, e nan lari m ye. Menm lè ta gon bagay kounye a la, e pa lan men nou lap rive, paske otorite yo menm, se, se, e gran, e chèf parèy yo, yo konnen, yo pa konn malèrèz nan lari a kap pase mizè a. Nou ye nan lari a ni nap pase mizè ak timoun yo, nou ta mande yo, yo menm ki.

akoz ke jan la vin nan ankri nou menm pè pou l pa pote pwoblèm e pou l pa menm koz fè plis dega paske tè a ap deboulonnen epi dlo a ap desann la sa gen kèlke tan ravin nan te kanpe men akoz de travay fòs lame dayiti fèt an lèt zòn dwat gòch sa vin rive. ke zòn nan debloke epi dlo a vrèman antre la, l pote anpil bwa kòm nou kapab wè sou imaj yo ke nou pral verifye ansanm la pou nou wè labou dlo a ki vrèman ap bay anpil panik la, se konsa sa ye nan zòn Kanperen, n ap eseye pran kèlke imaj pou n pataje avèk gran popilasyon an pou nou wè kijan vi Kanperen an difisil nan moman an, e pa sèlman rete di Okay kraze, Okay kraze, men Kanperen pi mal, si ke nou kapab. Kolabore nou jan l ye, jan nou kapab fè l, fè l paske peyi a se pou nou, se moman pou n sove Ayiti, pa sèlman rete kanpe dèyè yon mikwo, dèyè yon telefòn ap pataje. Kolabore nan fason ke n kapab, ede moun kanperen. Mwen m soti jis Okap, se vi a m tande k difisil, m te Sendomeng, m kouri antre epi m vin wè kijan popilasyon ap viv paske m fè kèlke tan nan kominote a, sa pa vle di pou m lache yo, nenpòt jan sa ye m ap toujou pote sipò m, fizik. moral e psikolojikman jan ke m kapab e konsa nou kapab swiv an fòk ti rive gade pou nou wè ki jan sa ye. Avan nou ale, esplike nou kòman w konstate dega e an ka de pèt de vi imèn e materyèl nan Kanperen aprè tranbleman de tè an lan. Bon, s on bagay ki vrèman kritik paske mwen menm Bondye fè m gras m poko janm swiv bagay sa an fas Men lè nap gade ki dega sa fèt paske nou pase sou tout wout la, lè nap gade nan komin e sou tout wout la, wout la fann e pi presizeman nan Kanperen pou rive pou m wè jan tè a deboulonnen pa devan sifas la la, sa vrèman kawotik paske m wè tout kay ki devan an la kraze sitou Kanperen son vil an nou di de vyèy batiman. Sa vle di tout batiman ki te nan komin Kanperen se kote yo te fè yo avèk baz epi bwa, pa t tèlman gen yon konstriksyon an tèm blòk ki te fèt, sa vle di yon konstriksyon modèn. Menm kèk gen konstriksyon modèn ki fèt, m wè yo kraze tou. Sa vle di, pa kanpe pou nou di tout peyi a kraze, nou pa bezwen konnen depi Okay kraze nou rive Okay nou pa al vizite, non. Se pou nou vire vizite tout kote. N ap fè ti repòtaj sa la M panse nan kelke moman ankò n ape vire nan zòn katriyèm seksyon Tòbèk, paske lòt bò ap pi mal toujou, paske pa gen okenn kay ki kanpe, moun mouri, tè deboulonnen vide sou yo. M tande ap bay seri de ti chif, men mwen menm de moun ke m konnen lòt bò a, paske menm lè m Sendomeng m tande sa, m te fè entèpelasyon, m rele anpil fanmi, m ap mande kijan sa ye, y ap pale m kijan sa ye, chif yo bay la, li poko sa. Pou mwen li poko sa, paske sèl zòn Lahat, Nou konstate gen nenpòt 40 fanmi ki deja an dèy. Zòn anba Lafrezè gen fanmi ki an dèy. Zòn Louvro, zòn Lafèm gen fanmi ki an dèy. Sa vle di chif la poko nòmal. Lè n ap gade Grad Gòch, lè n ap gade lòt bò Lawòch, dega ki fèt, sa vle di poko gen dèy. Moun yo pa sèlman rete kanpe gade pou nou di woy gen tranbleman de tè k te pase Okay. Pote sipò nou nan fason nou kapab ede yo, yo nan pwoblèm sin ede yo konsa nou pap pèdi sa paske son vil ki fèrenk ap konstwi e konstriksyon yo pa de nòm sa vin fè tout moun nan se deyò yap dòmi paske m fè yè swa la tout moun se deyò yap dòmi moun yo pè antre nan kay sikolojikman yo pa tèm sa vin pèmèt sitiyasyon vrèman anòmal. Ketnè e sa ki gen anrè avèk otorite santral nan zòn Kanperen, kisa yo fè? Bon mwen m pa kolabore avèk otorite santral paske m pa moun isit, se swiv nou sou sitiyasyon an. E jis m te gen yon lekòl pwofesyonèl m t ap antame nan zòn katriyèm seksyon komin Tòbèk. E se sa ke m vin kouri vin gade retwospektiv de sa ke m te kite menm lè yo pa fraktire. Men batiman kote m te rete yo a gen yon bò ki kraze, li se Fèm Leblanc an kraze, sa vin pèmèt m tou rive la, epi m ap pote sipò m fason ke m kapab
ansanm avèk kominote a. Deja nou di w mèsi, ba nou non ou. Non pa m se Alain Pierre, nèg Okap, se sa k fè nou toujou sosyalman nou toujou la pou n akonpanye tout moun.
Mèsi.

Ou pale moun nan dlo a gade ou pale tout moun ap antre nan dlo pran. Mesi la vin pase ave yo la. Mesi pa la. Ou pa la pa gen la pa gen ba pa gen tou non. Ti bout ti bout ti bout la gen bal. Depi kile wap pran bwa la? Maten an la.
Kaka prezidan kite pou nou pou nou manje. E bwa mwen ye. Tele boule m si prezidan te lan tele nou te kote wè avyon ap vide an ban nou isi a. La vi yo met ou pa ket chef lon peyi mande sa ou pe fe. Tale ou ap bol diri yo an le ala ou manje. Mwen me ou la ke bwa ban mwen manje m pral fout ban nou la. Seng nou la.